Premye lis Ancelotti avèk seleksyon brezilyèn nan, enben gen plizyè jwè kap jwe mesye. Tande byen mesye. Gen plizyè jwè kap jwe nan Real Madrid ki pa fè pati de premye lis Ancelotti avèk la seleksyon brezilyèn de foutbòl fanatik foutbòl mwen yo. Mesye nou pral tande detay. Jodi an la mesye gen Luka Modric, misye ki di adye li avèk ekip Real nou, ki pap jwe nan Santiago Bernabeu an, men gen plizyè jwè ki pral kite Real de Madrid, non sèlman Luka Modric, Ancelotti, enben 2 moun sa yo pral kite Real de Madrid, men gen plizyè lòt jwè ki yo menm ki pral kite Real de Madrid fanatik foutbòl mwen yo, kisak pase mesye? Ancelotti ki pral mete Lissi an deyò mesye. Ebyen gen laprès brezilyèn ki lage yon gwo bonm mesye, apèn lage yon bonm la. Selon laprès brezilyèn e si w tou yon medya tankou TNT lakou Brezil ebyen yo fè konnen gen plizyè jwè k ap jwe nan Real de Madrid ki pa p fè pati de premye lis Carlo Ancelotti an fanatik foutbòl mwen yo. E nou deja konnen yon nèg tankou e Toza ki se dèy Militao misye blese. Genyen Endrick ki li menm ki blese. Gwo dout lan. Eske se yon nèg tankou Vini ki pap fè pati de lis la? Eske se yon nèg tankou Toza nap pale de Rodrigo ki pap fè pati de lis la? Gen Ancelotti ki pral mete lis li andeyò se pral e se pral demen lis lan pral sòti. Men Gen de non ki sanse fite nan laprès selon TNT nan lakou Brezil ti mesye. Ancelotti ki pral rive o Brezil se pral dimanch, dimanch ki li menm e kap 25 me, Ancelotti ki li menm ki pral rive nan lakou Brezil. Ancelotti ki pral fon konferans de près e se pral an lendi kap 26 e. M kwè konferans de près sa pral kòmanse a midi. E konferans de près sa pral kòmanse a midi wi. Kote Ancelotti e yo konte fon gwo bagay pou Ancelotti mesye. Se pa ti fèt e peyi Brezil pa konte fè pou Ancelotti non. Nèg yo konte la e fè 200 kamera vini e plis ke 150 jounalis e ki pral prezan e nan prezantasyon Ancelotti. Son bagay tèt chaje mesye. e se pral yon bagay tèt chaje e prezantasyon Ancelotti an. Men e gwo boom lan ki sanse tonbe e nan laprès lan, sa ki fè tout moun sezi an, enben e se lè TNT nan lakou Brezil fè konnen Rodrygo, Rodrygo Goes enben misye pap fè pati de lis, de premye lis Carlo Ancelotti an fanatik football poukisa? Ki rezon e Rodrygo misye pap fè pati de lis sa? Eske Rodrygo misye ta blese? Eske se Ancelotti ki li menm e ki pa rele Rodrygo? Enben veritab rezon selon TNT nan lakou Brezil ki fè Rodrygo misye pap fè pati de lis Carlo Ancelotti an enben se Rodrygo k mande sa menm wi mesye se Rodrygo ki mande sa menm poukisa? Via sitiyasyon nou konnen kap pase ant Rodrigo avèk ekip Real lan, non Rodrigo ki li menm ki pa sispann site nan plizyè klèb, si wap pran de ekip tankou Man City, wap pran Chelsea, wap pran Liverpool poum site sa yo sèlman, Arsenal. Sa vle di tout klèb sa yo nèt enterese avèk Rodrigo. Kounya la. Ancelotti misye ta pral rele Rodrygo misye ta pral rele Rodrygo se pa blese e misye blese non men se Rodrygo menm ki di Ancelotti li santi l gen de pwoblèm mantal li di e mantal li pa o bo fiks Se di, via sitiyasyon k ap pase Rodrygo Goes lan, enben sa vrèman afekte mantal jwè lan. E selon sa jwè lan li menm li ta fè konnen avèk Ancelotti. Pou rezon sa, e Ancelotti misye p ap rele Rodrygo Goes nan premye lis ki pral sòti an pou la seleksyon brezilyèn de foutbòl e selon tout detay enben medya sila ki se TNT nan lakou Brezil ta eksplike fanatik foutbòl mwen yo kanta prezans yon nèg tankou Vini, Vini ap prezan Vini misye ap prezan nan lis la genyen Eder Militao misye pap prezan Militao pap prezan gen Endrick misye pap prezan Rodrygo Osiki pap prezan e se sèlman Vini wi la. Se sèlman Vinicius kap prezan kòm jwè kap jwe anndan ekip Real lan e se sèlman Vini kap prezan apre sa Rodrygo jan kem dil lan lòt jwè yo pa prezan Rodrygo misye misye pa blese non se pa blese misye blese misye di Ancelotti li li santi li epwize mantalman sa vle di sa yo kap rivel lan e Yo pa rete l byen e yo afekte kòmsi mantal li pwofondman. Selon sa jwè avèk tout antouraj jwè an ka e jwè an li menm li ta fè konnen. Kounye a la, pwoblèm k ap, kesyon k ap poze e fanatik k ap tande ti Wanament Boom lan, èske Rodrygo misye ap prepare pou l kapab kite ekip Real la? Sa se youn nan kesyon k ap poze. Pase si jwè a rive nan yon etap Li dil santiman e mantalman li afekte. Sa ka rive jwè a li menm lap prepare yon transfè. Sa vle di gen de seri de bagay e lap jere. Jwè a paka kòmsi e pafwa ou konn wè jwè yo konn nan seleksyon epi si yo gon kontra yal siyen yo oblije kite seleksyon yal siyen kontra lan. Sa ka rive. Se gwo kesyon anpil moun ap poze, èske Rodrygo misye pral kite Real de Madrid? Yon vibran omaj avèk Luka Modric. Gen Ancelotti ki resevwa gwo omaj, Ancelotti misye kriye nan omaj lan. Modric misye kriye e nan omaj lan. Ancelotti pale, misye di ke jodi an la, m panse ke se dènye jou m nan Santiago Bernabeu an, men si m pa kriye jodi an m pa gen lòt jou ke m pral kriye, e jodi an se yon jou spesyal pou m kapab kriye paske m panse ke pou sa klèb sa reprezante pou mwen, sa vreman touche m pwofondman, se sa misye ta pral di nan konferans de près. Luka Modric, bndye di se avèk anpil gwo regrè ke l pral kite klèb sa ki rele ekip Real lan, ke li pral kite Real de Madrid. Msye di men Real de Madrid ap toujou rete kòm yon moniman, kòm yon souvni nan kè l. Li di ekip Real lan ap vrèman toujou rete nan kè l, se sa msye ta di nan laprès fanatik foutbòl mwen yo. Peyton. se pa sèlman jwè sa yo ki pral kite non se pa sèlman jwè sa yo ki pral kite gen to sa ki se Lucas Vazquez se pral kite genyen e Jesus Evaedjo ki li menm e ki pral kite Real de Madrid men e ti bemòl ki gen nan sa mesye Ancelotti tout moun konnen misye pral misye kite Real Madrid men ti bemòl ki gen nan ka Lucas Vazquez la avèk tout Luka Modric, sè ke nèg sa yo gen posibilite pou jwe mondyal dè klèb lan avèk Real Madrid. Sa vle di sa k t ap fèt nan Santiago Bernabeu an, se te yon adye, se te dènye match nèg yo t ap jwe nan Santiago Bernabeu a. Men, e si n ap kwè divès gwo medya Nan lakou Lespay e pi presizeman nan lakou Madrid yo fè konnen yon nèg tankou e nap pale de vrèman Luka Modric avèk tou Lucas Vazquez 2 jwè sila yo genyen posiblite pou al jwe mondyal dè klèb lan fanatik Fout bòl mwen yo. E Jesus va idyo tou misye, misye pa wè jwe mondyal dè klèb lan non. Menm jan Ancelotti misye kite nèt, misye pa prale nan mondyal dè klèb lan, e va idyo tou misye pa prale nan mondyal dè klèb lan, sa vle di e va idyo misye, misye kazon kite sa. Misye kazon kite sa. Mete nan mesye. Poum fon ti pale de lis Brezil la. Apres, avan ke lis la soti. Guy Rodrigo tout moun konnen misye pa fè pati de lis lan, e bon nou pa pral di se ofisyèl men TNT pa tap nan bal manti, misye pa fè pati de lis lan. Neymar misye ap nan lis lan, Vini misye ap nan lis lan, kounye a la o nivo de gadyen yo eske misye pral rele toro sa ki se Alisson avèk tout Ederson. Epi e twazyèm gadyen an kapab e tou sa ki se yon ti pòtye nwa yo rele misye Sousa. Rele misye Sousa. M pa fin sonje lòt non misye a. Misye, non misye gen Sousa ladan l. Misye ap jwe nan Corinthians. Nan ekip sa misye ap jwe. Sa di Ancelotti misye renmen profil misye anpil misye son yon gadyen ki vreman bon nan penal misye vreman bon nan penal mesye misye bon nan penal anpil anpil anpil mesye e ti gadyen sa rele sousal misye bon nan penal anpil kounye a la Ancelotti vle ranfòse ekip la avèk e de nouvèl tèt si wap pran nèg tankou e payizon misye ap jwe anndan ekip E Feyenoord lan nan peyi La Hollande, misye ki son trè trè bon atakan, gen Richarlison yo di ki nan prelis lan, genyen e yon jwè tankou e nap pale de Casemiro, e Casemiro se pral yon nan lidè e seleksyon sa, e ki li menm ki e nan prelis lan, genyen. Yon nèg e tankou e nap pale de e Andre Santos misye ap jwe misye se jwè Chelsea men yo prete misye avèk yon ekip nan peyi la Frans m pa sonje non ekip sa misye vrèman pwogrese misye vrèman e pou yon lòt nivo e di misye tèlman ap byen jwe gen Chelsea ki di fòk misye al jwe mondyal dè klèb la avèk Telman misye progrese enomeman. Jan Rafinha ta pa la misye te gen misye te gen kimil katon. Men Anthony ap la. M panse la a mesye fok Anthony pwouve l mesye. Fok Anthony pwouve l la paske Rodrigo misye pap la pou jwe a dwat. Se pral Anthony mwen menm panse ki pral start. Se sa ki m panse. M panse se pral Anthony ki pral start ki pral jwe kòm elye dwa. Epi dan laks m pa konn èske Ancelotti pral jwe avèk yon 9 epi vini agoch mwen menm se sa ki m panse wi. Pou jan Anthony misye ap krache dife la mesye. Si Anthony omwen rive nan fòm li janm wè misye ap byen jwe nan Betis la se yon bagay tèt chaje mesye. Misye ap fè anpil gòl paske m wè misye ap byen jwe nan Betis Anthony sa. Antouka mesye mwen espere ke w te renmen videyo sa. Pandan ke ou pral kontinye like ou pral kontinye paritage bay tout moun ale.